Figi peyi dayiti. Eske ou ap ki jan l sanble ti gaston. Humm bay yon ti jan raz la nan men nou la vre.
Ou konnen ki sak fè mwen m pa regrèt nan vi m. Kòm se ale m prale.
Men mwen m regrèt pou timoun k ap vini yo. Jenerasyon sa yo. Nou pral pase mizè edikasyon. Ayy, tankou mwen menm la. Jan map reflechi a jan Ayiti ye la.
Se ka sèlman pa mwen nan peyi sa, tout kote m pase se sèl mango mwen ki rase. Bon, nou wè mango a men nou pa ka manje yo. Yo gen vè. Tèlman peyi a maltrete, menm mango a. Ayayayy.

Men sa kite m eksplike nou. M se youn nan moun yo te depòte yo tou. Hein?
Bon fout. Yo maltrete l wi. E pa moun nwa yo t ap trennen joujou a wi an. Men.
Brezil
pou rive Etazini ou pase nan 11 peyi. Tout se lajan k ap depanse. Men bagay yo pa dous pou mwen non. Mwen pase anpil mizè. Men lè m rive Etazini, sa m jwenn kòm rekonpans, yo depòte m. Sa k pi fè m mal la, m pa t gen nan men m pou m te ede fanmi m. Lè m te Brezil, m t ap viv. Mwen santi m t ap viv malgre kòb la pa gwo, men m pa t ka voye bay fanmi m. Ti sa m genyen an, se nan peyi a m ka itilize l. Kidonk, nan sanble sanble sanble pou m al chache lavi miyò Etazini, pou m te ka reponn avèk kèlke bezwen fanmi m, men sa rive m pran echèk. Mete ti gaz dan l! Men Etazini n ap pale a wi! Li t ap okipe nou depi 200 zan! On pakèt nan pa t ap okipe nou depi sou Divalye! Nou t ap pase mizè anba bouch peyi Etazini! Men rèk kòman nap depòte l. Men kijan l fè yon ti gason tounen yon vil pil. Epi lè lòm nan te isit lòm nan te gwo nèg. Li pase 11 peyi. Gad yon kalamite ti bòy la pase mesye.
Ayayayayayay. Men de tout lè fason ti gason peyi tonton Sam sa misye kanmèm li goute paradi a. Li goute l li goute l men li pa rete. Men nan fyès m vle di w la. Eske. Kalite moun yap depote isi a eske eske bagay la pap pi di pou nou volo ap ogmante bandi ap ogmante bon kounya la. Bon kounya yonn ap pale nan gas tanl li genlè pa vini ak yon goud se nan gang li pral antre bon volo ap di sa antre nan gang isi an ayiti la li pa fasil non kounya la kounya la pou antre nan gang nan kounya la. Yo mande w fò w gen ak nesans, fò w gen kat elektoral. Yo pa menm, yo ka menm mande w rezidans san w pa, san w, tandiske w se Ayisyen. Ala men wi men se yon anplwa li ye, se yon anplwa ap vin ye wi. Pase gang nan se yon biznis wi nèg yo fè avè l. Ah kounye a gang nan se biznis li ye. Se yon biznis li ye, se yon anplwa li ye wi. E se la nèg yo pa chèche li pi fasil, se sèl la ki gen djòb wi an Ayiti.
Ayayayy. Men antouka ti Castor, jan m tande ti bòy la ap pale la.

Mwen pale avek nou se nouk pa konprann mwen di nou kob mwen fè brezil lan se brezil mwen ka itilize l si fanmim brezil map ka edel men ti kob wap touche a ou paka pran ladann pou voye ayiti sitou wap viv pou kont ou brezil ou gen pil bil pou peye gen pil paran ayiti ki pran w komsi ou chich ou di men poutan l pa konsa vre peyi aletranje pa fasil.
Fò nou pran san an chay. Banm eksplike nou byen.
Ou se depi sou lit ou nou wè bon moun kap byen viv. Ou wè etazini an? Sak fè mal a etazini an? Se poum ka ede pwòp fanmi pam. Men se nan paradi a ou vle al. Nòmalman.
Men se pa kòb mwen te gen. Men ou goutel kanmenm, ou goute paradi a kanmenm. Ou pase.
Banm di nou se bagay. Nap pale de gang. E pa tout depòte kap vin isit kap antre nan gang. M konprann sa nou di an. Men ki depòte l pa kite granmoun. Lè yo vle fè otazini konsa baz Li yo pa kite ti kòn moun anba menm menm non Hey gen de pakèt kòn ap goumen anba avèk mesye yo wi Pou kann pou mango wi.
Mesye tande
E pa tout depòte ki renmen zam Men e pa tout depòte ki respekte tèt yo tou Mwen m son depòte Gen depòte fò wont An nou riye la sou depòte yo. Mesye kite m pale tou, se pa tout depòte ki sanwont. Mwen menm, m konnen yon depòte. Gen depòte ki pap fè l. Papa m pap resevwa m, men m pral jwenn grann mwen. Grann gen kè sansib. M prefere al plante latè. Mwen menm m ap fè ti kòb, m ap ka lage m nan yon lòt peyi. Mesye m kontan konsèy nou. Pa jije yon depòte. Si w wè yo depòte l, pa jije l. Mwen kontan ti pale sa. Dakò? Mèsi anpil. Malgre m pa vle di. Yo vote a di yon gwo bagay la, sa touche m, sa antre nan kè m. Menm Gade pa manje ditou, nan lòt peyi a pa manje ditou ti Gaston. Nan syans m vle di w la, li di yon gwo bagay. E pa tout depòte k pa gen nen non. E pa tout depòte k san nen. Sa l di a la, m respekte sa l di a. E pa e pa tout nèg ki pral antre nan gang pou.